transfere an Ayiti yon gwo gwo tonton kagezon zam nan peyi a pou kapab donk vin ede l goumen kont gwoup gang sa yo. M pa konn si w tande sa m di w la. Alò pase gen anpil moun ki pral di men poukisa w di sa, li ekri nan atik la. Atik la tout moun gen aksè avè l. Depi w peye abonman jounal la, tout moun nèt gen aksè avèk atik la depi w peye abonman jounal la, depi w peye 4 dola. Ok? Wi wi. Antouka. Atik la donk presize ke gentan genyen donk kagezon zam mesye sa yo pral sèvi a donk ki gentan rive ann Ayiti deja ke yo gentan transfere ann Ayiti deja. Pa bliye pou transfere zam ann Ayiti donk fò w enfòme otorite amerikèn yo se pa an kachèt w ap transfere zam nan donk otorizasyon yo siman jounal la okouran de otorizasyon ki bay yo donk genyen kagezon zam ke mesye sa yo donk pral sèvi a ki li menm yo gentan transfere ann Ayiti deja. Selon sa des experts donk ki pale avèk jounal la presize, gouvèneman ayisyen an li menm, se tann l ap tann zam sa yo donk rive bay zam sa yo donk zam sa yo rive ann Ayiti e pèsonèl sa yo rive pou l kapab donk entansifye lit li kont gang yo. Genyen donk de responsab ameriken. ki deklare ke yo menm yo okouran de relasyon ke mesye Prince genyen avèk gouvèneman epabi mesye Prince mwen diw li trè trè byen branche se zanmi pèsonèl prezidan an li ye sa di nan gouvèneman pa gen moun ap bal pwoblèm li se zanmi prezidan zanmi pèsonèl prezidan antouka sepandan tèm egzak akò la ki son akò donk sekrè Li pa piblik selon sa New York Times presize akò ke gouvèneman ayisyen an genyen avèk mesye Prince la, map pale mesye Prince map pale de mesye Erik Prince, notaman konbyen lajan yo peye l, donk sa li menm son bagay ki enkoni. Alò gon nèg ki di gen espwa Don nan ap m pa konn si gen espwa non men m konnen gwo chèf gang yo e yap touye yo. Non m konnen yap touye gwo chèf gang yo. Kòman se yap touye yo a? O ou ba bon moun nan gen kòb nan men l pou l touye moun ou di se yap touye l? Se sal fè toro. Non non yap mouri. Gwo chèf gwo chèf yo m pa konn si wap gen lapè men gwo chèf yo ap touye gwo chèf yo monchè gwo chèf ki gen non yo bezwen yap touye yo kapab touye ofisyèl e se anpil detay ke nou gen kounya paske gen moun ki gen gwo mwayen fè ankèt la ki fè ankèt la pou nou gen donk Erik Prince ki se pwobableman PMC ki pi respekte gen sou latè e sak pi krenn nan tou ki se sa yo rele on grenn pwen mennen ki prezan an Ayiti, alò wi, ban m di l byen nan on langaj ke nou tout ka konnen, PMC a se sa yo rele on private military contractor, eben wi ki prezan an Ayiti, e se li menm zanman m ki ap pilote dosye dronn nan, Alò anpil anpil fwa yo di w primati, primati, primati, non se pa primati, se pa teknik primati, se yonn nan, alò, se pa yonn, se sosyete militè ki pi selèb ki genyen sou latè a, se responsab li alò ki pa la ankò men ki gen lòt sosyete militè, misye rele Erik Prens, eben wi se. Misye zanmanm ki se yon alye prezidan Donald Trump ki prezan donk an Ayiti e se li menm avè l ke gouvèneman ayisyen an genyen kontak, genyen rapò, genyen relasyon ki pou òganize eliminasyon gang yo. Bon di se pa lè Widy sèlman se pwobableman yonn nan jounal donk se pwobableman yonn nan jounal ki pi enpòtan k gen sou latè ki rapòte donk nouvèl la mwen menm m pa nan koze fè Rita ban m ba w koze a epi w a chita apre m a di w kiyès ki Eric Dean Prince lan Eric Dean Prince ki se òm dafè sa, ki li menm se yon envestisè, ki se yon ansyen ofisye Navy Seals, alò moun ki konn Navy Seals yo, Navy Seals yo se inite delit lame amerikèn, se yo menm ki te touye Bin Laden, alò se pou tout bon wap pale a. E donk misye son ansyen ofisye donk Navy Seals, se li menm ki te fonde sosyete militè prive sa ke yo rele Blackwater, Ebyen Blackwater se li menm Blackwater se li menm ki te fè tout operasyon ou konnen ki te gen an Irak yo ebyen wi pdg sosyete sa ebyen wi se li menm donk ki prezan donk an Ayiti nan kad dosye ki genyen kont batay kont gang yo alò m pa konnen kote Ayiti jwenn bon relasyon sa yo men Ayiti gen bon relasyon wi nèg an Ayiti papa omwen pou yn fwa malandren yo a sèvi yo antouka New York Times rapòte ke Ayiti dezespere Ayiti dezespere, Ayiti pa gen lespwa ankò wi, Ayiti dezespere, lè yo di yon moun dezespere, sa di son moun ki pa wè anwo, l pa wè anba, eben Ayiti tounen l yon sosyete militè prive ke yo rele donk, ke mesye sa ke yo rele Erik Prince lan li menm posede, e se sosyete militè prive sa, se li menm ki ap pilote operasyon pou kapab elimine gwo chèf gang yo an Ayiti, alò anpil moun petèt pa prete atansyon avèk sa, genyen modèl imaj ke yo bay pou machin Izo a, se modèl imaj ke yo bay nan gwo gwo tonton peyi lè gen gwo gwo tonton tip doperasyon sa yo k ap fèt, men depi lè sa fò ta kòmanse genyen. Ti rimè w sou ou, ti lè w sou ou, pou konnen zanmanm ke nap pale la de yon gwo gwo tonton sosyete ki li menm kapab bay son k kapab bay imaj. Imaj enpòtan anpil lè w ap goumen. Operasyon sou Vilaj de Dye a, yo moutre w zanmanm kote y ap frape gwoup zèfèyis izo yo. Operasyon sou machin izo a se tankou lame amerikèn k ap ba w imaj yon operasyon l ap fè. Donk ou gentan rann ou kont ke se yon gwo gwo gwoup pwofesyonèl ki yo menm ap pilote òganizasyon ki genyen dèyè atak dronn sa yo k ap fèt kont eben wi gwoup zèfèyis sa yo ki yo menm ap kreye dezagreman. Alò jounal New York Times di nou Premye bagay nou dwe konnen, se ke Ayiti li menm li dezespere. Donk lè w dezespere, zanmanm ou ba wè lespwa, donk ou ka sipoze zanmanm vire kò w nenpòt kote w jwenn, nenpòt kote w lage. Enben se Ayiti donk lage kò l vè Erik Trump, alò Erik Prince, dezole mwen di Erik Trump, dezole, Erik Prince, Erik Prince ki li menm se yon alye Prezidan Donald Trump pou kapab lite kont gang sa yo. Ebyen gouvèneman ayisyen an siyen yon konta, wi, kontra sa a avèk mesye Prince, m ap pale de Eric Prince, ki li menm se antreprenè sa prive, ki li menm ap dirije yon òganizasyon militè, alò lè yo di òganizasyon militè, PMC yo, PMC yo vle di mèsenè, PMC donk Private Military Contractor, sa vle di yon òganizasyon zanmanm ki ap bay de sèvis militè prive, se peye yo peye l. E se misye donk ki te fonde òganizasyon militè prive ki te pi enpòtan k genyen sou latè ke yo rele Blackwater ki se yon antrepriz ki li menm te responsab de anpil anpil dezòd ki te genyen an Irak. Antouka Erik Prince enben li menm ki se antreprenè prive sa, antreprenè militè prive sa ki se yon gwo gwo tonton patizan Prezidan Donald Trump, Ewi misye bon jan zanmi twòp. Ap kolabore donk avèk gouvèneman ayisyen an pou yo ka mennen des opérations meurtrières se a di pou yo ka fizye gang yo pou yo ka touye gang yo ki yo menm selon sa New York Times ki se jounal ameriken sa presize ap teworize peyi a e ki te menase donk pou yo pran kontwòl kapital la. Ebyen mesye Erik Prince ki li menm se fondatè Blackwater Worldwide Ebyen l siyen yon kontra avèk leta ayisyen pou l ka atake la gwoup kriminèl sa yo ki yo menm ap touye sivil e ap chèche pran kontwòl anpil anpil pati nan tèritwa peyi Dayiti a, selon sa gen wo responsab gouvèneman peyi Dayiti e gouvèneman ameriken e plizyè lòt ekspè an sekirite èske w tande Alain Alerte et 3 l'heure de ce live ebyen wi ki pale avèk jounal la fè konnen donk mesye Prince ap travay an Ayiti. Gouvè, alò mesye Prince lan se li menm ou rele lè w gen pwoblèm. Sa di gouvèneman Ekwatè w la te gen pwoblèm Gwaakil semèn pase a, se mesye Prince li te rele, alò nou wè prezidan re-eli nan Ekwatè, o prezidan e, o pa anmède le mond monchè. Wi, on semèn avan eleksyon an misye rele Erik Prince paske te gen gwo gwo tonton pwoblèm nan Gwayakil e an Ekwatè, alò Ekwatè an Amerik di Sid, donk se avèk Prince ke yo te di l, alò Prince lan lè w gen pwoblèm,

Ben Laden. Sa di se yo menm ki tal touye Ben Laden map pale la, sa yo rele la crème de la crème. La crème de la crème wi, lè yo di w Navy seal sa se lè li, se l'unité d'élite de l'armée américaine wi, se, se, se bagay siperyè dènye chapit liv la. Antouka gouvèneman ayisyen an, ebyen l angaje l dènye mwa sa, ebyen wi avèk mesye Prince ki ap travay osen de sa yo rele yon fòs dentèvansyon lè w tande yo di w task force la, ki se yon òganis sekrèt ki chaje pou l deplwaye dwòn ki destine pou elimine manm gang sa yo, selon sa des ekspè an sekirite donk fè konnen. Ekip mesye Prince lan donk l ap itilize dwòn sa yo depi pratikman mwad mas, men otorite an Ayiti yo, yo menm yo pa pale de dosye konsa ditou, donk se dan le pli gran sekrè ke yo t ap pale pawòl konsa. Enben, ekspè an sekirite sa yo endike ke mesye Prince, Eben wi lap chèche tou de veteran ki yo menm te travay nan lame amerikèn ki se de veteran ayisyen poul kapab deplwaye yo an Ayiti e se pa mwen menm kap pale se New York Times ki bay chif la genyen 150 ladan yo ki pral deplwaye pandan mwad jiyè sa la pandan vakans lan la an Ayiti pou gade zanmanm kòman yo ka vin goumen kont gang yo map pale de zansyen militè ameriken dorijin ayisyèn.